Eske, eske nou menm e ann di Revèy la atravè Inisyativ 5 Mas, eske nou ta di ke si e si toutfwa e nou ta pran pouvwa a, jan ke Guy Philippe gen aspirasyon an, jan ke li gen dezi lan, eske nou prè oubyen eske n ap pare pou n al negosye, chita pale ansanm avèk yo, mesye sa yo? Piske gen anpil aktè menm jan avè nou ki di ke mesye sa yo jodi a yo se yon eleman nan solisyon pwoblèm ki gen la. Eske nou prè pou n al chita pale avè yo si toutfwa se ta nou menm e nan pwopozisyon pa nou an k ta pase?
E mwen tande maten an ke menm mesye sa yo, alò m pa konn se te vre m, m wè kèk mesaj li ta vle fè konnen ze, ze, sinou m pa sonje bon non l lan ki voye reprezantan l, 2 reprezantan pou t al chita avèk mesye dam caricom yo. Si caricom ka pran bout an de yo pou yo chita ansanm avèk yo. Se ayisyen, fòk gen dyalòg entèrayisyen e Lè m di dyalòg entayisyen, se dyalòg fran. Nou pa pral fè dyalòg mèt dam pou n al konplote kont lanasyon non. Dyalòg pou n al kòmsi ranfòse gwoup de moun ak plis zam pou kontinye egòje pitit peyi a pou yo kontinye pa ka al nan nò, pa ka al nan sid non. Men sepandan, nou prè pou nou pale ansanm avèk yo. Dans le sans ke, dans le sans ke e e e yo na nap gen yon yon komisyon de dezarmeman e pwojè ke leta genyen se re reinsere nan sosyete a, fè reinsertion e une fwa ke a antre nan demach la e yap gen plas yo klèman nan sosyete a pou yo reintegre dans la mesure du possible ke yo chwazi la bonne la bonne démarche Ok men sa dwa se fè par la par le dialogue paske dialogue nou pa janm menm an matyè de gè de peyi ki gen matyè de gè yo dialogue ka gen posibilite pou fè negosyasyon e pa di nou pa ka di nou pa ka nou pa ka rive pou nou pa negosye ansanm avèk yo men negosye ki sa pa negosye kont lèzenterè di peyi nou pa negosye pou nal konsève pouvwa ansanm avè yo non pa negosye tou pou nou an kèlke sòt trete yo kòm de bèt, jan gouvènman ki la avan yo ta trete yo kòm de kòm de souzòm, men negosye pou nou kapab yo gen yon plan ki pèmèt ke kote yo ta viv la pou yo gen yon myezèt, pou timoun ke yo genyen yo ka al lekòl, pou madanm ke yo genyen yo respekte, e pou pèmèt ke moun ka sikile lib e libè nan zòn kote yo ye a, e pou pèmèt gen devlopman, gen lekòl pwofesyonèl, gen inivèsite, e ba yo tout aksè ke yo dwe genyen tankou tout moun, nan swit ka, ni moun anwo, tankou ni moun anwo, ni moun anba, yo gen menm aksè avèk tout moun. Legal aksè a tout moun. Legal aksè a tout moun, yo ka jwi sa. Gen, gen, jan m te kòmanse l nan miza kontèks la, nan Fedner Cerizier, lè m te di ke jodi, alò jounen ki te lendi 11 mas nan Barbecue Pale, li di klèman ke gouv, yo pa p negosye oken, yo pa p aksepte okenn ti gouvènman planifye lakay kòm ap vin bay ou k ap sòti nan otèl, se yo menm pèp ayisyen an avèk yo menm nan viv ansanm epi pèp ayisyen an kap bay kap aksepte men ki gouvènman dwe genyen kòman ou kòman ou konprann sa epi an plis tou si yo menm yo ta di ke yo pa ta mache nan pwopozisyon revèy lan sa kòman nou tap konprann sa tou.
E mwen pa kwè ke yo pa mache nan pwopozisyon revèy la yo tap gentan konnen l deja paske e an reyalite e nou pa ka di l di yo a idantik a pa nou an Men mesye konbatan nou pa ka neglije, vous n'êtes pas sans savoir et nou pa ka di nou inyore ke apò e sipò ke yo pote pou pèp ayisyen an nan batay sa, paske se pa batay pa revè li ye, batay revè ap fè avèk inisyativ 5 mas se pa batay pa nou. E m salye, m pwofite okazyon pou m salye Senatè Moïse e tout pitit Desalin k ap tande emisyon sa tou. Nan sans sa, nou kwè ke si yo pa janm, n ta ka di opoze, gen yon objeksyon sou konsè la, sa vle di ke yo sipòte l tou. Di yo sipòte l ke Konsèy la gou dwe gen redevans, redevans ke nou dwe genyen ansanm avèk la. E Guy la deja di, se ba yo amnisti, men amnisti an se di yo kiyès ki te ba yo zam nan, kiyès ki konn ba yo minisyon paske Ayiti pa pwodui ni zam, ni pil minisyon sa.
Anka ou, anka ou yo ta refize pataje ansanm de enfòmasyon sa yo, ki lòt etap, fè petèt se pa Guy, men ou menm ki pwòch Guy, m kwè w ap konnen lòt etap yo.
Bon, mwen vle bay benefis du doute. Mesye yo se mesye ki gen anpil kòb nan men yo e se pa mwen ki m pa konn mezi yo genyen yo, nèg yo gentan fè anpil kòb nan sa ke yo di yo si jamè ke yo vle jwi kòb yo genyen yo se sèten ke yo pa gen lòt altènativ. Yo pa gen lòt altènativ se kopere avèk la nouvèl ekip, kopere avèk leta e m pap ba w manti mesye yo tèlman bezwen sa yo plis bezwen l pase mwen menm avè w. Ou menm ki bezwen vin nan peyi a, yo ta bezwen gen yon stati kote yo pa ka rete entre les quatre murs, yo pa ka rete lakay yo sèlman, yo ka al enjoy yo yon week-end sou plaj piblik, men jodi a yo pa ka kouri risk non, yo se viktim sosyete a, yo mal gade yo, lapolis se ènmi yo, an, lapolis se ènmi yo. Men nou vle yon sosyete kote ke pitit pèp la pa ka ènmi pitit pèp la, Nou pa pral komsi ankouraje dezòd k ap fèt, dè egzaksyon k ap fèt. Men avèk la nouvèl fòmil, la nouvèl ekip, se kreye dè kondisyon pou genyen sekirite, pou la lwa aplike. E poukwa pa, gen bagay si nou ta ka menm panse tounen avè yo ki te konn sèvi nou nan le tan, ki ta pèmèt ke nou aseni la repiblik. Nou ka toujou vini avèk yo.
Tankou kisa?
Bon jodi a la ou panse pèn de mò ta pa ta dwe kòmanse pou avèk bon gen jiris ki la bon kote lanmilòt nèg ki la gen nèg ki tèlman vòlè kòb CRH kòb petro karibe nèg sa yo se pa pèn de mò ase yo ta dwe ba yo non se yo menm ki mete yon seri de dèt la si nou pat Venezuela kòm yon peyi ki vrèman gen yon istwa ki trè lwentèn ki trase ansanm avèk nou depi sou Simon Bolivar ki ap anile yon ekip dèt pou nou moun sa yo tap kite yon ekip dèt de jenerasyon an jenerasyon moun sa yo pèn de mò ta dwe twò piti pou yo wi.
Konprann? Bon, men gouvènman ki la a di yo fèk sot peyi li. Etazini, Etazini, yon enstan kamarad.
Etazini kòm yon peyi chanpyon nan lademokrasi, Alexis de Tocqueville ekri l la, k ap fè lapoloji lademokrasi amerikèn. Ki sitwayen ki kal bat estoma w pou w kal di w ka fè sa w vle Etazini, antre nan administrasyon an, vòlè lajan, epi anrichi ilisitman, e apre kòkon w pral soti? Non, men gen chèz elektrik laba. Gen chèz elektrik laba.
Kòm fon ti parantèz pou kesyon Venezuela a.
Pou kisa la avèk yon ekip nan swa nan 2 zan 3 zan nan lè gen eleksyon ankò nenpòt lè lè ka posib la yo paka vini ak yon sistèm ki dur ki di bon dezòmè yo peye w pou fè travay leta ou gagote kòb leta ou konnen pou respekte lalwa gen yon seri de limit ou pa dwe franchi a une fwa franchi l men sa kap tann ou se pa paske leta vin pa gen volonte non Sa ka parèt enjis, paske tout sa k jis pa sipoze legal, pa nesesèman legal. Men, sepandan, dèke li vin sou yon fòm de lwa, sou yon fòm de kòd, y ap oblije aplike l. Ok? E lè y ap aplike l la, pa pou fè, pa kont lè fèb, kont lè fèb pou pwoteje lè fò, non. Se pou yo kòmanse aplike l kontre lè, pou, kontre lè, lè fò, e osi kontre lè, lè, lè fèb. Lè sa a, nou pral pale de yon jistis ki ekitab. Ok? Trè byen. Men nou pa vle yon jistis a 2 vitès. Yon jistis k ap aplike pou reprime lè pli fèb epi pou pwoteje lè pli fò. Non, nou pa nan bagay konsa. Kòm ou fè parantèz oubyen ou fè alizyon avèk Venezuela pandan w ap pale la, gouvènman an plas la fèk pale oswa pandan mwa ki sot pase a ki di ke yo peye oubyen yo bay yon pati nan dèt ke Ayiti te gen nan sa ki gen lye avèk dèt Petrocaribe a. Selon ou ki kote lajan sa a soti?
Reponn kesyon an pou mwen silvouplè.
Gouvènman plas la nan mwa ki sot pase a, yo anonse ke yo peye yon pati nan lajan ki lye avèk dèt Petro Caribe a. Selon ou, ki kote lajan sa ta soti?
Bon, si tèl a ete le ka, mwen kwè ke nou ta son desizyon ke nou ta dwe salye. Se pa paske nou se, nou ta ka di nan opozisyon, Si yo pa pè nou kont lè movèz aksyon de sèten dirijan de leta, si gon ak ki poze ki bon pou nou pa felisite l si se vre. Men sepandan nan sa ke m te aprann m te tande ke Venezuela anile anile e anile yon bòn pati nan dèt ke nou gen la ankò. Men si jamè se leta ayisyen ki poze yon ak pou ta peye dèt yo ebyen li byen di ke bon regleman bon regleman pa gate zanmi sèlman. Se yon ak ke nou ap salye si se vre, si tèl evre ke sa ete leka e leta ayisyen an nou konnen ke genyen plizyè ògàn e ki ap persevwa lajan, lè w pran pa egzanp DGI, ou pran pa egzanp OAVCT, ou pran ladwàn e ou pran tout lòt enstitisyon ki ap jenere, m ta ka di, ki ap pèmèt asèt fiskal leta ogmante. E nou kwè ke se e pa gen palman la jodi a tout kòb sa yo ta dwe nan kès leta. Gen yon ekip enstitisyon ki pa egziste jodi a, laprezidans, bon menm lòske yo gen bidjè pou fè l fonksyone, men fò n dakò tout pil kòb ki te konn ap gagote yo, kòb sa yo yo ta dwe ap gran la kèlke pa. Si se pa gagote yo gagote yo, se dèt peyi a yo peye avèk yo. Bravo! Trè byen, trè byen Fedner Cerizier. E kouman w wè ou menm ki te nan mitan yon seri de aktè nan lari an, nan menm revandikasyon yo jodi an, yo vin kanpe tankou se de gwoup advèsè k ap goumen fas avèk ou menm ki wè lòt Ayiti a nan pwopozisyon de Konsèy prezidansyèl ki gen Guy Philippe ladan l e yon moun ki soti nan lajistis, yon moun ki soti nan sektè relijye a kouman w wè lòt moun ki te nan lari avè w ki t ap mande fòk Ariel Henry ale, fòk entènasyonal la sispann soutni ensekirite, enstabilite nan peyi Dayiti?
E mwen vle konprann sans kesyon an, ou di de moun ki te nan lari ansanm avèk mwen. ki tap mande Ariel Henry ale e jodi an la nou genyen yon konsèy prezidansyèl ki gen. Fas a fas avèk pwopozisyon ke nou genyen an. Kouman ou wè moun sa yo? E mwen, a ok mwen wè nan ki sans kesyon ale. Bon, nou te di l okòmansman se dwa moun sa yo, se dwa ke yo genyen, se dwa ke yo genyen pou yo wè bagay yo diferamman parapò avèk inisyativ di 5 mas. E da deja menm loske nou pa ka di la demokrasi nè pa an bòn sante an Ayiti, la demokrasi nè pa an bòn sante an Ayiti, men sepandan nou rete nwa sou blan yon eta demokratik jiske la. Menm loske e rejim phtk, rejim phtk avèk sa nou ta kab rele e pandan. Pandan ase lontan yo pa òganize eleksyon, moun sa yo pa kwè nan eleksyon. E sa n ta kapab di egzakteman, gen anpil nan yo ki te nan phtk, lè w pran pa egzanp mesye lè jouneliis, nou pa gen pwoblèm ke yo fè yon pwopozisyon, nou pa gen pwoblèm ke jodi a la yo kapab yo kapab ap pale o non dayiti. Men sepandan, èske pèp la ba yo manda lòske yo te minis, yo te direktè jeneral, yo te premye minis, Men, si yo te delivre machandiz la, jodi a la, se pa caricom yo te pral bezwen al voye pwopozisyon ba li non. Lè w pran pa egzanp gouvènman menm Ariel Henry la, kòm ou pale de mesye ki nan lari yo la, lè w pran menm Lavalas e menm dot zaktè, e alò pou n site kèk non, kèk gran tenò, yo te nan lari a sèt, men jodi a èske yo pa t gen pouvwa nan men yo deja? Se de moun ki, jodi a la, parapò avèk pwopozisyon Revèy la, ki vle vin rejenere tèt yo, ki panse yo ka vin pran woulib nou di yo si yo bezwen pouvwa al tann eleksyon al tann eleksyon paske pèp la gina chwazi konsèy pa l la tout nèg ki bezwen eleksyon la ke l te e mesye Montana yo e konsò ke l te e Claude Joseph e otr ke nou rekonèt ke yo se pitit peyi a men se pitit peyi a ki gen de kont a rann nan la nasyon Jodi a la, avan pou yo ta panse yo ka vin mete tèt yo kòm minis, kòm premye minis nan gouvènman k pral gen la yo, yo ap bezwen al tann yo, pèp la ba yo, dechaje yo davan, paske pèp la te gentan ba yo kat wouj, yo rejte yo, yo Excuse moi, yo pa ka vin kanpe an fas la pwopozisyon ideyal fèt pa le pèp ayisyen, adopte pa lè 3250 òganizasyon, pa lè 125 pati politik. Se vre nou te ansanm nan lari a, men nou menm, yo menm yo fè kanpay yo, y al sèvi entènasyonal la,

Gen de moun ki wè, ki kritike anpil aktè sa yo, yo menm kalifye nou kòm de moun ki lèd anpil. Le fè ke jodi a la, se blan n ap tann ki pou ranplase, an di e pou Ariel Henry, ou di mwen ke se blan n ap tann ki pou envite nou, swa ale ale Jamayik ou byen se blan ki ap tann pwopozisyon nan men nou. Gen anpil moun ki kritike anpil aktè sa yo wi, alò y konpri Revèy lan tout lòt yo wi, paske yo twouve ke pa t janm vrèman gen yon bon plan nan men nou kòm altènativ.
Bon se dwa moun sa yo pou yo fè kritik paske la critique est aisée mais l'art est difficile mete moun sa yo la pou yo te deside yo pa ta ka fè mye e sèlman sa m ka di pou kategori de moun ki n rele esklav modèn yo sa yo se de kameleon yo ye yo pran la fòm fòm vaz kote yo ye a la fòm ki le kontye sètadi kote yo ye a yo tou pran fòm li se tankou yon resipyan ou mete dlo ladan l, epi resipyan an pran fòm, dlo a pran fòm resipyan an. Etadi, jodi an la, mwen pa kwè ke pèp la, Revèy Nasyonal ki gen apèn, an ta ka di, novanm a dat, apèn 4 mwa, yo ka kite l asosye li avèk, an ta ka di, nèg ki gen 30 an, 40 an, 50 an ap fè politik la, ki dekriye pa la popilasyon, ki te gen de pòs de responsablite deja, k pa fè anyen pou retire leta nan sa li ye la, de moun kap trennen peyi a nan labou ki desann li nan nivo li ye la, mwen de gras, de gras, de gras, m bezwen mirak fèt, an politik pa gen mirak, politik se syans sosyal, se syans sosyal li ye, se pa matematik ou di 2 fwa 2 fè 4, 3 plis 2 fè 5, se pa konsa bagay yo fèt, bagay yo gen pou ou planifye yo, fò deplase pyon yo e ou pa kapab fonksyone an vaz klo nan mond lan menm lòske ou vle ale ale m ta ka di bon m di enpe sèl men nou pa gen yon eta nan mond lan vrèman jodi a la ki ka di li pa bezwen lòt eta menm etazini ka frape gwo estomal la jodi a la kòm la premyè pwisans e m ta ka di militè di mond. ok li paka dil pa bezwen peyi an erop yo li paka dil pa bezwen la chin pase nou konnen yo gen pil dèt yo dwe vèdya gen koperasyon k fèt gen pataj ki fèt sa fè nou menm nou di jodi an la nou pa gen pwoblèm ak karikom pou nou ta ka kopere avèk de bagay ke yo ka ofri nou ki pozitif men kanta pran dikta men jan nou wè yon ekip aktè ki tap sèvi leta ki se tchoul entènasyonal la nou di yo yo se de zesklav modèn yo se de moun ki pa gen zepolèt si yo santi yo ka itil konsa yo mèt ale etazini ale ale jamayik ale an frans ale e kanada al sèvi peyi sa yo yo pèp la rejte yo paske yo te minis yo te premye minis deja bilan yo se zewo bilan yo se fatra bilan yo se wout kraze bilan yo se plis lopital ki kraze bilan yo se mwens lekòl ki konstwi. Bilan an se plis tèt ki byen fòme ki ale Chili, ki ale Brezil, ki ale Etazini nan Biden, ki ale Kanada men se fot yo. Yon ekip moun sa yo ki fin met peyi a nan sa li la jodi a la pou yo panse yo ka vin rejenere tèt yo sou pitit peyi a ki konsekan, ki prè, ki pa gen ni san peyi a ni lajan peyi a nan pòch yo. Non se pa se pa serye sa. Ba pa pa nan banm te gade sa. Etazini nou di nou farin nan farin nan farin nan inisyativ 5 mas di voye di yo farin nan pa pral nan menm sak la dezòmè gen lòt ki pwofesyonèl kan ki konsekan ki otantik ki prè pou sakrifye yo pou nou al pou yon lòt direksyon yon pi bon direksyon avèk se peyi. Nou gen de nou gen de inisyativ nap pran de dispozitif ke nap pran pou nan pou ke sa w di la yo e dezòmè pou ke farin nan pa vin nan menm sak lan

e asenir l'administration ou mete kanpe enstitisyon yo e n ta ka di manyen n ta ka di kesyon ekonomi an pou pèmèt ke ti machann yo, pou pèmèt ke moun ki nan klas mwayèn yo kapab jwenn mwayen ki ekitab, n ta ka di ki vo sakrifis ke y ap fè. Jodi a la mesye, mwen menm k ap pale la, mwen se yon dekapitalize wi. Eske nou konnen mwen menm antanke pwofesè pandan ase lontan m pa viv de edikasyon? Mwen te gen yon famasi ke m fè avèk madanm mwen, se depi ane dènye an wi, famasi sa kanpe l fèmen e kiyès ki fè l se menm nèg sa yo ki te minis ki direktè jeneral ki pat kreye kondisyon pou gen lapè nan peyi a epi se yo ki bezwen vin pran pouvwa e pouvwa sa kòd lonbrit yo te koupe avè l oswa se pou papa yo ak manman yo ki te kite Ayiti pou yo Ayiti se pou ayisyen se pou 10 milyon ayisyen se pa pou yon ti gwoup atoufè gran manjè non e nou di yo alte la alte la e si yo pa vle alte la kolè pèp la ap pase sou yo nan jou kap vini la yo si yo panse yo kal fè maskarad si yo panse yo kal fè maskarad e pi yo vin regle bagay sa yo nan peyi a epi al pase al konplote pou yo vin pran pouvwa sou pyèl pèp la

E la vwa di pèp se la vwa de Dye, se sa nou di, Vox Populi Vox Dei. E lòske w konprann yon gwoup nèg ki jodi a ki rele tèt yo dè konbatan ki di yo vle fon batay pou yo fini avèk leta koupyon sa a, avèk yon ekip nèg ki te gen leta twò lontan nan men yo, ki pa janm fè anyen pou yo se zam yo te mete nan men nèg yo di yo prè pou yo depoze lèzam. Yo bezwen yon ekip moun ki an ki yo fè konfyans pou yo depoze zam nan pou nou pou lòt gwoup ta p peyi a, an panse se grenn senk ki pral pran peyi a la pou yo al kontinye ap bay nèg sa yo lajan pou kenbe le nò, kenbe le sid pou yo kapab anrichi yo davantaj epi kenbe pouvwa, nan nan nan nan nou pap pran nan bay, pèp la pap pran nan bay konsa e nèg yo pap pran nan bay konsa tou, yo pa egare, yo pa bèt. Banm di w non Fedener se rize, Maki te desi avanse e reyinyon caricom kap fèt lendi 11 mas lan bon kòm nou mou konnen sa kap sòti an kòm dènye pwen ki pral sòti nan reyinyon sa nou menm nan revèy lan inisyativ 5 mas kòman nou wè l kòman n kalifye l
Nou kalifye l kòm etan yon reyinyon antre lèzami pou y al gagote, pou yo ka al gagote lajan ke yo genyen ki de two e de sirpli ke yo genyen te ka ede ede plis moun ki soti Matisan ki pa ka retounen lakay yo, plis moun ki sot kite lakay yo Kafoufèy k ap dòmi a la bèl etwal nan de kan de fòtune. Lè w rive jodi a la nan seri de lise, Marijann, jèn fi, e lòt kote, on seri de, menm, m tande menm, menm IBERS. Hein, Byennèt Sosyal, yeah. Menm IBERS, Byennèt Sosyal. Se kote sa yo, stad ke nou gen, sèl grenn stad nan peyi a, se la wi, pèp la al dòmi a la bèl etwal wi. E poukisa nèg sa yo pa t pran kòb sa yo te ka omwen kreye, m ta ka di, de pwogram dasistans sosyal. Men yo pa fè l. Y a voye kòb ann Ikrèn, y a voye kòb bay Izrayèl, ou konprann, pou Ikrèn ap pwoteje, men yo m konnen M konnen ke yo pap voye yo an Ayiti, ya yo menm sa ya fè pou nou, ya ya voye bokit pou nou, se sa yo abitye ban nou, bokit epi make don de tèl peyi, ou konprann, se sa yo abitye fè. Epi gen dè sou zòm, dè fanm, dè fanm ki pa gen ni nen ni sousi ki pral kanpe fè foto ansanm avèk yo, k ap resevwa ti bokit nan men yo. Nou di lè l tan pou l pa gen modèl de lidè sa yo nan tèt peyi a, ou konprann, dè moun ki pral kemande pral kòm nan li pral fè peyi a kontinye ap viv nan lasistana nou kwè two lontan labou de se peyi depan de letranje un peyi ki se di ètre esansyèlman agrikòl dan le tan li klè li tan avèk kanal ke nou gen sou wanament lan la nou di chapo pou mesye bsap yo chapo pou dam nan widline ki fè yon gwo travay chapo. Wideline Pierre chapo pou Jeantel Joseph ki ase lontan nan tèt ANAP avèk tout mesye Bsap yo, tout mesye ki ale yo nou di paix à leur âme e jodi an la se gras a yo ke nou ka pral di dans le grand nord dans le grand nord nou pral gen plis pwodiksyon nasyonal ki pral fèt pou bay pitit peyi a manje e nou kwè la klèman klèman si si si Bondye pèmèt nou, si Bondye pèmèt ke nou gen sante, nou pa gen tan mouri. E nou kwè avèk sèt nouvèl ekip, nou gen pou nou konn yon nouvèl Ayiti paske nou genyen dè zòm e dè fam a la otè de listwa de se peyi ki vle sakrifye yo pou nou pran yon lòt wout, yon pi bon wout avèk peyi sa. Dezi an avanse paske Fedè nou pral fini Fedè, nou pa gen tan anpil tan, m panse nou ka tou twa kat kesyon, Dezi an avanse non pou nou ka fini avèk Fedè, nou pa gen tan anpil tan avèk Fedè, nou prèske fini. Trè byen Fedner, sitiyasyon an parèt trè difisil jodi a e Ariel Henry li rete bloke e sa ki gen pou wè avèk konsèy prezidansyèl lan te anonse enstalasyon l aprè sinyati yo, enstalasyon an poko fèt. Selon ou, kisa k bloke enstalasyon an e si l gen pou l fèt, kilè w panse l ka fèt?
Enstalasyon an te dwe fèt pou byen di nou depi kèlke jou deja, kèlke jou deja men ou konnen e alò lè m di ou konnen an gen yon ansanm de paramèt nou dwe teni kont de yo gen yon ansanm de e lè m di ansanm de paramèt sa yo m pa bezwen pase pa 4 chemen Jodi an la se grav wi direktè jeneral lapolis nan se etazini ki mete l konprann lò gen palè nasyonal kontwole pa etazini mwen menm